Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Metye aktè se yon travay ki fè ve plis tan. notamman avèk kèk wòl anblematik ki make kèk jenerasyon tout antyè. E kòm nou konnen metye aktè pa yon metye kote ke l fasil pou pran repo, an efè nan pwen sa nou dwe kwè ke kèk aktè mete vi yo an danje pou pwodui kèk sèn ki pi reyalis ke posib. E nan kèk ka li menm arive ke kèk aktè manke mouri e ki menm konn rive lopital an obsèvasyon e se tout pwodiksyon ki konn rete pou ke aktè a an kesyon pou kapasite pou l pwodui meyè sèn ki posib lan. Aprè tout sa n ap pase nan video a kote nou pral dekouvri 5 aktè ki manke mouri nan yon tounaj. Jis avan nou kòmanse m ap mande w bay video a yon like si w apresye ide a, abòne ak chanèl la e pa bliye apiye sou ti klòch notifikasyon an yon fason pou resevwa yon notifikasyon a chak video n ap lage sou chanèl la. Aktè sa pa prezante l ankò avèk anpil fim tankou Mission Impossible, Le Dernier Samouraï etc. Nou ka devine ke m ap pale de selèb aktè sa Tom Cruise. Le Dernier Samouraï se yon fim de kilt repite pou kèk konba ak sab yo. Yo konnen l pou enjidite l Tom Cruise renmen fè pwòp kaskad li konbine ak kèk arts martiaux. Yon blesi ki koze pa yon sab te prèske sur Non sèn aktè a ak zanmi l Japonè a te chita sou kèk cheval mekanik ki fonse youn vè lòt ak tout aparans yo, e kont tout atak epe lòt aktè a te pase nan hanch Tom Cruise. Men gras ak sa l konnen nan ar masyo li arive evite sa nan moman enpak lan t ap fèt la. Men sa pa fini, nan yon lòt sèn konba nan menm fim lan, li te konbat 4 samouray e la li te arive blese seryezman pa mwens de 70 fwa sou menm prezant yo. Sèn sa yo vrèman reyèl avèk kèk ris blese grav ki te ka menm arive koz lanmò Tom Cruise. Men erezman li te toujou arive sòti nan sitiyasyon l yo nan kèk sèn ki vrèman etonan pou wè. Retour vers le futur 3 pa yon fim ki prezante jounen jodi a. Li make diferant jenerasyon ak machin ki te nan epòk sa, sepandan yonn nan sèn yo te byen reyèl e konplike pou aktè sa Michael J. Fox. Nan dènye pati nan sèn lan, aktè a te atrape pa kèk bandi e yo te pann li jiskaske dòk te vin liberel. Men nan moman sèn lan nou ka wè aktè a te vle pèdi respirasyon l, se paske yo te pann li reyèlman pandan sèn lan. Erezman pou li sa pat gentan pi mal, li te gentan libere a tan. Men fò nou kanmenm note ke li te pèdi konesans pandan 30 segond avan l te sove. Gran star sa nan sinema, Johnny Depp, te manke mouri tou nan fim Naissance d'un Héros a. Fim nan rakonte istwa yon gèrye endyen yon ansyen defansè de la lwa ki devni yon jistisye lejandè. Li fè ekip avèk yon cherif nan devwa pou yo aprann a fè ekip pou yo afwonte enjistis ak koripsyon. Yo fè kèk konkèt piblik nan kèk rebondisman ki enkwayab avèk humour. Men suit la te yon ti jan dwòl, nan yon sèn sou do yon cheval, sèl aktè a te glise e l te tonbe sou cheval la. Epi l te retni pa krinèd cheval lan avan l te lache priz e tonbe, alòske l te touye ak dlo. Men erezman sabo cheval la te pase jis bò tèt li, Johnny te sibi kèk blesi e erezman li te siveku tout sa, paske nou jwenn chans wè bèl karyè l la nan sinema. Yo konnen aktè sa pou fim enpresyonan l yo e talan art martiaux l yo. Men chit sa te vrèman koute l lavi l. Jackie Chan nan fim Mister Dinamit nan yon sèn kote l te tonbe sou yon pyebwa ki gen 5 mèt wotè lòske l te tante franchi yon mi pandan l te akwoche nan yon branch pyebwa a. Jackie Chan konplètman rate aterisaj la tèt li te frape nan yon wòch nan moman enpak la. Yon zo te anfonse nan sèvo l, li te rapidman fè yon operasyon an ijans pou l te swanye. Jackie Chan ki se yon spesyalis nan ar masyo toujou gen yon twou nan tèt li byen ke l bouche ak yon bouchon an plastik e ki pa vizib. Erezman li te siveki ak chòk sa san lyezon serebral. Malgre chit sa li asepte jwe rès fim lan. Jackie Chan se yon aktè ki make plizyè jenerasyon pa talan aktè l la ak chantè l la atravè tout mond lan. Lè nou wè tout aktè yo ak gwo miks yo tankou John Cena, Commando, oubyen The Rock, nou panse ke anyen pa ka rive yo, men nou bliye souvan ke yo se moun menm jan avèk nou e ke yonn nan nou pa ka reziste ak lanmò. E se sa ki te manke rive selèb aktè sa ki se Jason Statham nan fim Expendables 3 a. Aktè a te manke mouri nan yon kaskad kote ke li tap kondwi yon kamyon fren an lache epi machin lan tal tonbe nan lanmè nwa a. Tout moun panse se te lafen pou aktè a. Talan transpòtè a petèt ka abandone men gras ak talan najel la ak mix yo Jason Tatam te arive echape de fatra yo epi l te naje jous li te jwenn tè. Malgre aksidan sa li te sòti byen e l te menm reprann tounaj fim nan. Yon gran mèsi ak ou menm ki rive nan fen videyo a, map mande w abòne ak chanèl la si w potko fè sa e aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn videyo sou chanèl la. E pataje videyo a pou l ka rive jwenn plis moun. Babay nap tande vam ankò nan yon lòt videyo sou menm chanèl sa.